Lè m gon sèl ti grenn Rutshelle nan yon kominote. M gon Chelène konsa nan kominote a. Mwen gon sèl grenn Rihanna nan kominote m. Rutshelle se youn nan fanm ki pral chante pou seleksyon nasyonal la Pour le drapeau pour la patrie. Rutshelle a Wyclef Jean. Kounye a pou jwenn vye Kim Theodore ki pa menm pase Ti Malice au pays des lèpres ki ta sipoze ap li Lala ala pelote kounya lap wè lap vin derespekte Rutshelle Saw ta di Kim se bagay pou Kim ta tiye tèt li Poum ta pale avèk Kim fen dane a 2 janvier fò Kim ta chita epi lal lage tèt li an bon pon bon m pa benyen fè sa pou Kim m ta sèlman bezwen Kim pran tèt li metel nan li menm gade ki eta ye avan l pale de yon moun menm jan a Rutshelle. Paske gen moun ou pale de li, ou wè gen moun ki pou pale, premyèman Kim pa menm konn pale menm. Kim se yon bèbè chòchòt. Kim te gen yon sèl bagay ke l te kwè ladan l, bouda l, gwo tete l. Kim p ap fè yon komès. Kim pa, Kim konn penyen men Kim pa gen oken pwofesyonalis pou l menm fè cheve yon moun, pou l ba moun nan. Kòmsi customer service. Kim pa I don't know bon mwen banm di yon bagay byen mezi gason k taye Kim se pou moun fou pase pa gon gason kap ret avèk yon fanm konsa li pa gon mwayen de panse li pa konn kòman pou l aji gason sèlman wè ke Kim gon tèt bouda epi yo tonbe taye l pou granmesi e gwo bari lè nèg ap taye w pou moun. fou. A vle di depi yon nèg bezwen yon chans sa, lal nan bouda Kim lal pale, Kim pa yon moun ki menm ka panse menm. Men la pou Kim chita lap pale de Rutshelle Guillaume, come on Kim. Bon si Rutshelle Guillaume vle e ou menm sa w ye la menm. Paske kote w kanpe wap. Kote w kouche sou do wap pale de Rutshelle la, sant kleren avèk sant dyòl ou ap kraze kay la. Pase w pap leve w pap lave koko w, se manje noodles, kouche, mete ti bout kolan, fè randevou, vakabon vin konyon pou granmesi. Pase ke gen gason ki pral fè bagay avèk ou, gason ap wè yon bagay ke l bezwen. Men kisa yon gason bezwen nan Kim. Menm yon gason ki junkie pap ret avèk Kim paske Kim son junkie. Yon gason ki junkie pap ret avèk Kim paske Kim son junkie. Kim ta sipoze pran tèt li poul ta metel nan pozisyon poul ap priye si se yon movèz espri kap sakajel konsa. Kim pa gen chans a gason. Kim fon sèl pitit li pa gen chans a pitit la Kim rantre nan relasyon li pa gen si se pat pou Bondye ak papa Kim ki ta lage Kim etazini damerik Kim se yon moun ki ètegal senplifyel ratifyel tiron rasin kare de Kim ralanti ing Tiron Y de Kim pale a Kim depoze Kim sur le tableau Kim est égal à anyen anyen Dabò pwoblèm ke sa nou konnen nou genyen Etazini pa fèt pou moun sòt Etazini pa fèt pou moun tèt nan fouk Etazini pa fèt pou moun ki pa vijilan, vijilant. Etazini fèt pou moun ki ka gade kòman lavi ap ye. Etazini son peyi ou gentan wè dizan fòm nan men kòman l ka ye. So lè yon moun ta pran w kim ou gason ta pran kim ou al Ayiti ou wè li gen tèt bouda ou konyen l ou bagay l ou ba w isit. Ou byen plumen l. Apre sa nèg la t ap poze w 3 kresyon l t ap taye w lakito la paske pa gen anyen ou ka pote sou kabann apa de plumen sèlman. Sa fè lè wè gason jwenn jan de fanm tankou nou yo taye nou pa mechanste yo taye nou pou plat manje yo mete nou nan restoran yo fè nou abiye men depi nap pale yo gade nou sè sur e sèten jiska prezan Kim poko ka janm fè yon sentens an anglè Kim etazini depi lè ti konkonm tap goumen a berejèn Kim son moun ki genyen mal